Rekonèt yn sosyete a travè drapo l, sa l te chwazi kòm senbòl, kòm pwatik. Nou menm Ayisyen, Bwa Kayiman reprezante motè drapo nou, motè Ayisyen. kisa ke nou ye sur cette terre. Wa Kayiman reprezante motè Ayisyen janm di deja ankò bonjou. Kòman nou ye? Ayisyen ap batay chen manje chen len ap tiye lòt len mande manje lòt kot sa sòti? Ayisyen lòt nasyon tout nasyon gen yon orijin. Kisa w chwazi lè ke w ap pran nesans? Drapo vle di nesans ou. Si ke w chwazi krab, lè, fòk mwen di nou, m ap fè, mwen fè rapèl avèk bon sans Ayisyen. Yo tande! Sispann demagoji, kòken, bay moun potchaj, pale anpil. Tande verite! Map mande nou ankò pou nou pataje video sa dans le monde entier bay tout moun nèt pou tout ayisyen tande tout kote nèt sou tout latè fè kòmantè nou tande e pataje video a sou tout latè nèt pou tout moun tande verite sispann tande blofè mantè kap pale anpil sa ke ou chwazi si ke ou chwazi krab. Nan endepandans ou, senbòl ou, wap wè pèp sa a grandi pa gwo pèp ki renmen, ki rayisab konsa, tankou ki renmen, ki jalou anpil moun konsa. M pa vle ale pli lwen, fòk m di nou Kochon se yonn nan ra bèt ki manje piti. Drapo aloufa, drapo ayisyen, yon drapo ki bwè san pitit li anpil. Depi 1804, 2003, 2023, nou gen yon pratik Nou pa konn poze tèt nou kesyon kòman nou fè mechan konsa. Ayisyen pa gen pwoblèm. Li gen yon ti frè l la, yon sè li, andan yon chanm kay. Manman l, papa l, andan yon chanm kay kouche ap monte chans li. Fè mechanste. Nou pa janm poze tèt nou kesyon sa nou gen nou lè pa vle wè lòt konsa. Sa nou gen nou mechan konsa. Ayisyen, fòk mwen di nou, sa soti bò tal la, orijin nou, motè nou, kote nou soti. Nou rich anpil. Tande, aprann tande verite. Sispann, ankò yon fwa, sispann tande demagoji. Twòp blofè. Mwen fè videyo sa a voye dan tout limanite nèt pou nou nou tande. Pataje l, tande tout verite yo. Nou son pèp ki mechan anpil. men la soti nan orijin, nan sa ke nou te chwazi kòm pou endepandans, jan ke nou endepandans sou latè. Nou bay pwoblèm anpil e n ap batay antre nou menm, tèt pa nou, nou fè anpil mechanste, men sa soti nan drapo aloufa nou, sa ke nou chwazi, nou te chwazi pou nou te endepandan, jan ke nou endepandan an. Sispann bay moun pote chaj, ankò vye frè. refè legliz, yon sèl relijyon. Nan domèn evanjelik lan gen anpil magouyè. Yo fè tout kalite relijyon, Bondye pa vle sa. Anonsyatè de la pawòl de Dye kap pale avè nou. Bondye pa vle sa. Bondye vle yon sèl relijyon, de sòt yon sèl prèch preche dan tout limanite chak dimanch. Fon sèl relijyon, nou tande? M swete nou pran nòt, konprann. ankò pèp ayisyen wap soti kote w ye a men fò w tande la verite se drapo w ki pwoblèm ou yon lòt drapo ou bezwen yon lòt orijin paske motè a pa bon tande verite fè anpil analiz sou sa ke map di yo paske kote w soti a se ou kreye pwòp pwoblèm ou. Drapo aloufa kap bwè san pwop pitit li. Premye moun li manje li manje chèf e papa nasyon. Apre sa li pase pran tout nou menm nèt. Nou pa wè kòman nou mechan? Ti Sito! Konsa nou fè wi Sito. Bagay love se sa li ye wi frè m. Ti Fòne! An an!